Hey guys, it's your girl Vee Naturally byenvni sou chèn mwen an, jodi a nan video sa a m pral pale de porosite cheve donk hair porosity, m jwenn anpil moun ki poze m kesyon sa a, m jwenn li vin gen yon moun ki menm ekri m sou Instagram e mande m kijan pou yo fè detèmine ki porosite cheve yo, jodi a nan video sa a m pral di nou tout sa nou bezwen konnen de porosite cheve nou, donk si nou bezwen aprann rete branche, m fè kèk rechèch anvan m vin fè video sa a donk yeah! An ret branche e an aprann ansanm. Don guys nap komanse video a nap komanse pa pale de kisa porozite cheve ye donk m sibi wap wèm gade telefòn ou se jis paske m ekri nòt mwen yo la porozite se cheve se senpleman sa fè referans avèk abilite cheve poul absòbe e poul kenbe mwastirizès idratasyon gen 3 fason pou detèmine nan ki porozite ou ye gen Gen twa poz te, donk gen low, sa yo rele pozite, ba, gen fort avèk gen Nòmal, donk si swa ba, fò oswa nòmal. Pou detèmine ki porozite cheve ou ye, gen twa tès, men gen yon tès ki pi popilè, se sa m fè ki pi fasil, se sa m konprann, donk se sa m pral eksplike nou. Kisa w fè? Donk ou pran yon vè ki gen Ou mete dlo ladan, donk yon bokal oswa yon vè, epi kwa de vè cheve ou ki ki ki tonbe, lè w ap rale yo, swa ki jis lè w pa simen ladan yo, si se yon moun ki gen anpil cheve ki k ap tonbe fasil, ou jis pran 1 oswa 2 branch cheve, ou mele l, ou mete l nan dlo a. Donk, si cheve ou mete nan dlo a, si w wè branch cheve a, pa mete anpil, mete 2 branch ou 3 branch, 1 branch, pa mete anpil, pa mete yon bout boul cheve, jis mete 2, 3 branch. Si w wè cheve ou mete a, li rete anlè, Sa vle di cheve low porosity, cheve yo porosite ba. Si ou wè branch cheve ou mete a, li nan mitan, li rete nan mitan dlo a, l ap naje, you know, sa vle di cheve ou porosite nòmal. Si ou wè branch cheve a desann jis anba, sa vle di cheve ou porosite ki fò. Donk, now, kounye a ou konnen kisa porosite cheve ye e kijan pou detèmine Porozite cheve w. Donk, ou fin fè tès la, ou detèmine si porozite cheve ou wè cheve ou porozite lou. Kisa sa vle di? Sa vle di jis ke bouk cheve w yo pran plis tan pou yo dry, pou yo sèch. E si w mete, lè w mete pwodui nan cheve w, yo build up, donk cheve yo plis like, lè w mete pwodui sou cheve w, yo jis rete sou cheve w, yo ajoute len sou lòt, yo pa penetre, yo jis rete sou cheve w. Yo gen anpil build-up. Donk si w se moun ki itilize anpil pwodui, ou se moun ki itilize anpil jèl, w ap oblije cheve lave cheve w pi souvan. Mwen menm m gen lopoze, m lave cheve m, lè m itilize anpil pwodui nan cheve m pou semèn nan, m lave cheve m 2 fwa pa semèn paske apre 3 jou w ap wè yo kòmanse yo kòmanse parèt sal tou, w ap wè tout pwodui a rete tou blanch nan cheve w, ou pa gen lòt chwa pou lave l. Donk ya. Si lòt bagay ankò. Lwil natirèl pa pa penetre nan cheve ou yo plis chita sou cheve ou. E si ou fin fè tès la ou wè cheve ou rete li flap flote li rete nan mitan li pa desann li pa monte. Kisa sa vle di? Sa vle di ou gen normal pursity. Donk kisa sa vle di lè w gen normal pursity? Cheve w li plis elastik, li pi fasil pou pran swen. Nou moun sa yo moun ki vrèman lucky Bondye te byen fè yo. I'm joking. But li pi fasil, li pa wap pran anpil, wap bezwen fè anpil efò pou pran swen cheve w. Cheve w ap fè kenbe style pi fasil. Menm lè w met koulè, wap jwenn pi bon rezilta lè w fè style, li ap pi fasil. Depan de taktik ou itilize yo. Men, li pi fasil pou pran swen cheve yon moun ki ki gen porozite nòmal. Umm cheve ou a aksepte mwastirize byen fasil, umm yo rete byen idrate donk ya. E si ou fè tès la cheve ou jis umm cheve a desann jis anba sa vle di ou gen high porosity, sa vle di jis umm bouk li yo, yo absòbe dlo fasil men yo ou bezwen plis pwodui pou kenbe moisture nan. Pi souvan bouk li yo ap dry, tankou y ap parèt, cheve w parèt sèk, epi yo parèt dry epi yo lè menm lè w manyen yo santi yo sèk. Yo parèt sèk epi ou santi yo sèk lè w manyen yo. Cheve w pi frizzy, tankou cheve w plimet, sa vle di, epi jiskèl bouk li yo, yo sèk vrèman rapid. Donk. Ou fin konnen ki powozite w genyen, ki ki karakteristik chak powozite, ki jan w kapab byen pran swen cheve w depan de powozite cheve w. Donk n a kòmanse jan n te kòmanse anvan avèk moun ki gen low porosity, moun ki gen powozite ki ba. Ou konnen moun ki gen powozite ki ba li yon ti jan pi difisil pou yo jwenn, pou yo mete mwastiriz, pou cheve yo absòbe mwastirizè. So. Ki ki kons ki metòd ou kapab itilize, lè w ap lave cheve ou konnen lè w ap deep conditioner cheve w, itilize heat. M wè diferans la nan menm nan cheve m paske m gen yon low porosity. M achte yon m gen yon sechwa, donk lè w fin mete moisturisè nan che lè w fin mete deep conditioner nan cheve w donk tretman, ben de krèm, kenenpòt ben w ap fè lè w ap lave cheve w. Pou tretman wap fè lè wap lave cheve w, sa w fè, ou mete yon plastik, yon bone plastik, apre sa wal chita anba sechwa oswa ou mete yon konbyen bone epi ou mete sachè oswa bone ou kite l fè yon ti ka ou kite l fè yon 30 minit nan cheve w, inèd tan pou jis pou chalè tèt ou kapab absòbe si w pa gen sechwa. Si w gen sechwa ou ka chita anba sechwa pou 15 minit, 20 minit depan de pwodui a men itilize chalè lè wap lave cheve w. Mete pwodwi nan cheve w, mete yo menm fòs chak kote, pa mete tou twòp pwodwi paske lè w mete twòp twòp pwodwi, yo vin chita nan cheve w, cheve w pa absòbe pwodwi a. Ap aplike pwodwi avèk cheve w ki an ti jan, pa twò sèk tankou flite l avèk yon ti dlo epi w aplike pwodwi a. Aplike pwodwi a lè cheve w an ti jan damp like.

jan regil fason nòmal la, jan bwat la di pou fè la ou pa oblije oblije itilize chalè si w pa vle paske cheve w absòbe bagay byen yo absòbe moisturisè byen ya moun sa pa m pa kwè gen anpil moun ki gen normal pores skin non paske tout moun m rekonèt prèske gen lo anba oswa fò paske sè m nan gen fò depi m wè m gen ba. Epi menm pwodwi a pa mache pou nou, pwodwi a mache menm jan pou. Anyways, normal pwodwi ou pa gen anyen pou fè prèske jis kontinye sa ou fè sa mache kontinye fè sak mache pou cheve ou la, jis kontinye konsa. Moun ki gen high porosity, ki gen porosity ki fò, ki konsèy ki gen pou yo, itilize pa itilize anpil chalè nan cheve ou, jis eseye pou pa itilize chalè nan cheve ou. Epi, eseye, umm. Li pi fasil, li pi bon si w seche cheve w avèk, ou pa itilize sechwa pou seche cheve w, jis kite van seche cheve w. Itilize deep conditioner menm jan avèk moun, menm jan avèk tout moun, toujou itilize deep conditioner nan cheve w. Umm, apre sa, itilize mask. Mask. Seche vo avèk dlo frèt ede pou je yo pa plimen twòp. Donk m pa di ti dlo glase non but yon ti jan dlo ki ki tyèd. Demele cheve w. Itilize yon gwo peng pou demele cheve w. Yeah! Epi itilize, nou tout konnen menm si depan de chak moun gen pwodui ki mache a cheve w epi gen pwodui ki pa mache a cheve w.

Se tout ti konsèy sa yo m genyen. Wi guys m espere ke video sa a ede ke sa m di yo nou konprann yo. M eseye. Donk si nou wè n ap di m fèk m fè yon lòt video avèk menm inifòm nan jis konnen ke m fè yo back to back m pa gen tan pou m al chanje inifòm pou m al chanje rad m fè yo back to back a menm rad la e sa ki m ap mete menm rad la sou mwen e sa ki m gen menm rad la sou mwen. Donk ya. Si nou renmen video sa si nou renmen konsèy m bay nou an si nou konprann konsèy m bay nou an mete yon thumbs up anba video a pa bliye abòne ok si nou renmen video a jis kòmante anba video a di m ki po si nou fè tès powozite a di m ki powozite nou genyen di m si nou renmen video a apiye sou bouton Like la nan videyo a ki gen thumbs up la apiye sou bouton sa renmen videyo a kòmante patajel avèk zanmi nou e m espere ke konsèy m ba nou an kapab ede nou an ke lap mache pou nou e ya donk mèsi anpil pou tout sipò nou mèsi pou tout moun ki kontinye gade videyo m yo babay.